Òganizasyon sosyo politik, òganizasyon de baz, òganizasyon politik. Enben yo menm, yo te lanse pou jounen dimanch lan. Men se te yon veritab siksè. Fòk nou di w, enben sa pa anpeche tou te genyen plizyè ensidan ki pase e nan manifestasyon sa kote omwens genyen yon moun ki mouri pa bal. Se nan zòn nan Dèlma 95 kote genyen. Baz bandi ki yo menm ebyen toujou lè manifestan ap pase nan zòn sa a yo toujou riposte. Donk gen anpil moun ki di se moun ki pwòch pouvwa a ki ame ki ap fè aksyon sa yo. Donk fòk nou di w tou genyen omwens yon polisye, yon ajan CIMO ki blese, ki resevwa yon kout wòch nan bouch nan Dèlma 60 epi genyen Omwens 2 jounalis ki resevwa bal e ki blese pa bal an kawoutchou. Donk, jan nou di w li, enben se te yon mach plizyè òganizasyon sendikal, manb dizon sosyete sivil la, òganizasyon sosyete dizon sosyopolitik, òganizasyon de baz, òganizasyon politik yo menm yo te lanse pou jounen Dimanch lan, enben jan tout moun ka konstate l se te yon veritab siksè puiske se plizyè dizèn milye moun ki te donk foule beton an nan Pòtoprens enben pou te manifeste kòlè yo donk pou yo te kapab denonse Mesye Jovenel Moïse yo di manda l fini depi 7 fevriye 2021 sou pouvwa a alòske li rete kwoke Sou pouvwa a, donk, yo di, eben misye vle tabli yon diktati fewòs nan peyi Dayiti e se pou sa, popilasyon an li menm, li te pran lari pou l di non, ase, eben li lè li tan pou kesyon diktati, pèp ayisyen an te konbat sa fè 35 an nan peyi Dayiti e ke yo p ap tounen. ladan l ankò. Donk lòt objektif manifestasyon sa a te genyen enben se te denonse fenomèn ensekirite avèk kidnaping ki yo menm ap fini avèk peyi Dayiti, ap dekapitalize klas pòv la puiske yo di popilasyon ayisyèn nan pa genyen sa yo rele medyan. Ladan l ankò, klas mwayèn, li pa egziste ankò puiske klas mwayèn nan avèk klas pòv la fè yon sèl, paske bandi yo fin dekapitalize moun sa yo nan kesyon kidnaping avèk lamizè k ap fini ak yo. Genyen tou se te pou yo denonse tou konpòtman responsab biwo Nasyonzini nan peyi Dayiti a, BINUH, madanm Helen Lalime, Yo di ki li menm pa sispann foure bouch li byen fon, fè enjerans nan zafè politik peyi Dayiti. Donk, òganizasyon yo fè konnen eben yo estime Madan Lalime, yo konsidere l tankou yon moun, tankou yon manm pati politik phtk, puiske tout sa li di nan deklarasyon l ap fè, nan tout pozisyon l ap pran, se pozisyon ki ale an favè enben rejim phtk daprè sa yo fè konnen. Fòk nou di ou mach sa a li menm ki te demare sou channmas, sou plas konstitisyon an sou channmas ebyen li te transfòme an manifestasyon nan divès kote ke l t ap pase donk li te pran ri kapwa pou li, li pase lalu, li avni John Brown li monte. Li pran avni Martin Luther King, li travèse epi li desann sou Nazon. Donk, li tonbe sou kafou ayewopò, sa yo rele pon ayewopò a, kafou rezistans pou militan yo ki batize l non sa a. Li pran wout Dèlma, li monte pou l te ale Petyonvil, rive Dèlma 60. Lapolis eben te monte yon gwo baraj pou te anpeche manifestan yo monte dizon Petyonvil pa wout Dèlma puiske apati nan zòn Dèlma 95 yo konnen genyen yon baz bandi ki toujou eben ap tire sou manifestan yo donk yo pat vle te gen pwoblèm nan zòn sa e kòm defèt eben genyen plizyè chofè motosiklèt ki te franchi baraj lapolis te mete a ebyen ki pase yo monte ebyen gen youn nan yo ki al tonbe anba bal mesye sa yo nan zòn 95 lan men kote yo boule misye yo mete dife sou li e ansanm ak tout motosiklèt ke li tap kondwi a. Donk arive Dèlma 60 ta pral genyen kèk ti echofore ant fòs de lòd yo avèk Militan yo, manifestan yo, kèk manifestan ki yo menm te vle franchi baraj la e la yo te pral kòmanse tire wòch sou ajan CIMO yo ki yo menm gen youn nan yo ki resevwa yon kout wòch nan bouch e misye blese. Donk se la genyen dizon ajan polisye parèy yo ki te pran misye, ki te ba l swen, ki te mennen misye. Al ba l swen k al merite. Donk se la yo te fè devyasyon ant wout Dèlma pou tonbe Dèlma 60 Musso. Yo te tonbe sou kafou dizon Musso a nan zòn Bourdon. Enben, yo kontinye monte Petyonvil e lè yo rive Petyonvil, foul manifestan ki te plizyè dizèn milye Ebyen, yo te ale devan biwo OEA a ki se Òganizasyon Eta Ameriken yo, apre yo te fin pakouri plizyè ri nan vil Petyonvil la, nan komin Petyonvil, ebyen yo te tonbe devan biwo OEA a, donk yo te bay yon mesaj senbolik, donk pou di mesye dam OEA yo ansanm avèk. biwo nasyon zini enben pou ke yo sispann balanse politik la yon sèl bò donk yo kwè pèp ayisyen an li lè li tan pou l jwenn pou jwenn sipò kominote entènasyonal la piske daprè sa yo di rejim ki la se pa de mal li fè popilasyon ayisyèn nan alòske kominote entènasyonal la pa janm pale de pwoblèm sa yo kit se pwoblèm dizon masak ki fèt nan. katye popilè yo, kit se kesyon gang k ap fini avèk peyi Dayiti, kesyon lamizè, ensekirite, ebyen kesyon bann dekrè ki fèt pasi pala e egzekitif la pibliye, donk ki pa an favè popilasyon an, gen kesyon eleksyon yo pral òganize e ke li fè yon konsèy elektoral pou kont li. san oken sektè nan nasyon an, answit gen kesyon referandòm yo pale e ke chèf leta pran dizon pral fè referandòm nan konstitisyon alòske konstitisyon an di kijan pou yo kapab chanje l, yo pale tou de plizyè aksyon ki pase resamman, yo pale de kesyon arestasyon ilegal ki fèt sou jij nan lakou kasasyon. Yo pale tou de kesyon de revokasyon de plizyè jij nan Lakou de Kasasyon alòske jij sa yo se 2 jij ki inamovib daprè atik 177 konstitisyon peyi Dayiti a. Donk egzekitif la yo pale tou li nome ankò 3 jij ankò dèyè do lalwa aprè l te fin revoke 3 jij nan Lakou Kasasyon. Donk se yon bann. E bagay yo estime, enben, e pouvwa egzekitif la li menm li fè dèyè do lalwa, alòske, enben, li pa pale, yo pa janm pale sa, de ke, dizon, yo pa janm sipòte pèp ayisyen an, alòske bagay sa yo yo di yo pa anfavè pèp ayisyen an. Donk se pou sa. Donk yo te tap manifeste pou yo te di OEA avèk BINUH ki se biwo Nasyonzini nan peyi Dayiti a pou yo sispann brase chodyè yon sèl bò fòk yo wè pwoblèm pèp ayisyen an genyen tou men pa gade sèlman kote mesye ki yo menm sou pouvwa yo nan peyi Dayiti. Donk, jan nou di w li, enben te genyen kèk ti e nan itinerè sa a, yo te fini, lè yo fini nan itinerè la, enben yo te bay deklarasyon devan OEA pou siyifye mesye sa yo, enben peyi Dayiti pa pou sèlman otorite ki sou pouvwa a, Yo pale osi avèk Madanm Lalim ki li menm se responsab BINUH, Biwo Nasyon Zini Entegre Nasyon Zini an nan peyi Dayiti. Donk yo fè konnen ebyen peyi Dayiti pa pou otorite ki sou pouvwa sèlman men se pou pèp ayisyen an donk otorite yo pa kapab ap deside san pèp ayisyen an li menm li pa okouran de sa otorite yo yo menm y ap fè. Donk fòk nou di w, men bilan an te genyen kèk ensidan ki pase nan kad manifestasyon sa a anvan yo te dizon nan tout pakou a jiskaske l te fini. Donk gen yon moun ki mouri anba bal nan Dèlma 95, se yon chofè motosiklèt ki te franchi baraj polisye yo ki pase eben la misye ta pral tonbe anba bal nan zòn Dèlma 95 kote Enben moun sa yo ki tire sou li a nan zòn sa a yon baz bandi enben yo mete dife sou misye avèk tout motosiklèt la. Genyen tou yon blese pa bal nan zòn Dèlma 60, yo te mennen moun sa a lopital tou, yo pat genyen idantifikasyon li. Genyen yon ajan CIMO nou te di w sa ki li menm resevwa yon kout wòch nan bouch nan moman te genyen ti echofore ant militan yo avèk. Ajan polisye yo ki te mande yo devye pa Delma 60 pou yo te kapab monte Petyonvil. Genyen tou plizyè moun ki blese anba bal an kawoutchou nan plas Kanapevè, dizon lè manifestan yo te rive zòn Kanapevè. Genyen 2 jounalis ki blese anba bal an kawoutchou, fwa sa a se sou plas konstitisyon an sou Channmas kote ekip jounalis la ki te trè nonbre, yo te anpil, Ebyen yo tap yo te kanpe yo tap tann foul la rive e nan plas konstitisyon an sou channmas ebyen se la yon machin zo reken ta pral pase li ta pral tire a bou pòtan sou ekip jounalis sa a kote genyen omwens 2 jounalis ki blese anba bal pami yo yon jounalis yon chèn ki rele machann zen ayiti yon chèn youtube ki rele machann zen ayiti. Donk, fòk nou di ou, yo te kouri lopital avèk 2 jounalis sa yo, anbilans te pran yo, mennen yo lopital. Genyen tou yon machin ki boule devan lokal OEA a, devan lokal Òganizasyon Eta Ameriken yo nan Petyonvil, genyen yon machin ki boule rapyetè. Nan mach sa a ki te transfòme an manifestasyon ki te prèske fè wonn Pòtoprens, Dèlma, Petyonvil, Boudon ankò lavil, genyen anpil pèsonalite, lidè politik yo menm ki te foule beton, te mete pye yo, ki te reponn prezan nan mach sila a ki te transfòme jan nou di w li an manifestasyon. nan Pòtoprens. Pami moun nou te jwenn nan manifestasyon sa a, pèsonalite politik Reine Youri Latortue, Moïse Jean Charles, te genyen agwonòm Jean André Victor, te genyen tou Rony Timothée, Biron Odigé, ansyen depite Dieudiery Tardieu de Pétion-Ville, René Civil de Émergence Patriotique, te genyen Steven Benoît, Donk, te genyen tou Jean Robert Bossé, ansyen depite Aken. Donk, se kèk nan pèsonalite politik yo menm ki te nan manifestasyon sila. N ap envite w suiv kounye a deklarasyon plizyè nan, dizon, militan politik avèk responsab politik ki te prezan nan mach la. Pami yo, n ap prezante w Kèk ti deklarasyon tankou René Civil, Rony Timothé, Biron Odigé avèk Youri Latortue.

Fini l pa prezidan ankò, depi 5 fevriye se pèp la k prezidan, ebyen pèp la pran lari jodi a pou l degèpi Jovenel Moïse. Pèp la pran lari a jodi a, pran lari jodi a pou l moutre pa genyen lòt pouvwa ankò ke li menm. Jovenel Moïse manda l fini. Menm si w wè Jovenel Moïse, menm si w wè Jovenel Moïse ap revoke jij, arete jij, nome jij, kraze lòt pouvwa yo, Men nou menm nou konnen se nou menm ki prezidan peyi a pou le moman se pèp la. Pèp la te di 7 fevriye l prezidan, li pwouve l jodi a li pe prezidan. Nou pa nan vyolasyon konstitisyon, nou pa nan anyen ankò avèk Jovenel Moïse, pou nou le Jovenel Moïse se le pase. E se nan batay sa a nou ye nan lari a. Pèp la pran lari a, nan mobilize, nan manifeste e pouvwa nou.

Sitwayen pran bal nan pye e bal reyèl. Nèg yo bay moun bal kawoutchou. Yo ba nou gaz. Gwo makòp polis san plak ki gen mo jèn li bat li la. Jodi a nou di konsa. Menm lè nou pa t viv 86, men nou gen istwa yo. Nou pa p tounen nan diktati. Nou pa p dakò nèg ap vin mete nou nan diktati. Jodi a. Si nèg yo gen pou atake, yo pou ale Bèlè, yo pou ale Lasalin, yo pou ale nan katye popilè k ap bay pwoblèm yo. Men pa nou menm petit k ap manifeste. Jodi a nou te vin devan Minis pou nou di yon timoun sa yo, konzi sa yo. Madan Malin ki se yon sendikalis k ap bote kòb sou do peyi a, nou te vin di l konsa, retire kò l la, nou pa rekonèt non kò nan peyi a. Nou deklare l persona non grata. Jodi a, nou menm jèn gason. Jèn fanm ki nan lari a, nou pap manti, nou pap aji. Fò nou ret nan peyi nou pou n batay, pou n chanje peyi nou. Paske jodi a, apre 35 an, nou bezwen yon lòt klas politik, jèn gason, jèn fanm, ki men pwòp tankou jenès men pwòp, ki pou refè tout bagay nan peyi a. Laprès, pèp la avè nou, menm jan y ap matrake nou, enben, pèp la kanpe avè nou, mèsi anpil laprès. Paske si se pa t nou menm. Foli gang sa yo te ka touye anpil nan nou. Mèsi. Aba diktati! Aba diktati! Aba diktati! Nou vle viv! Jovenel vandalize sistèm jidisyè a! Nou vle viv! Twa pouvwa pa egziste, gon sèl pouvwa! Manda Jovenel fini! Nou mande pou Jovenel kite pouvwa a, ke l kenbe andeyò lalwa! M rekonèt Jovenel Moïse kòm yon diktatè, kòm yon vòlè, ki pase gen pi yon nèg k ap vòlè pouvwa. Apati de jounen jodi a, nou rekonèt Joseph Precelle Jean Louis kòm prezidan peyi a. Jovenel Moïse se yon ti vòlè, se yon diktatè, nou pa rekonèt li. Nou sot ba ou kèk pèsonalite politik ki te nan manifestasyon an, kounye a n ap prezante w kèk gwo pèsonalite. Eben nan sosyete sivil la yo menm tou ki te pran beton an, foule beton an jodi a. Donk se pa bagay ou jwenn fasil puiske yo estime sitiyasyon an li katastwofik, li difisil. Yo fè konnen donk peyi a fin tonbe nan diktati ò yon bagay yo te goumen pou li kite l donk yo te kapote pouvwa rejim Divalye depi. 1986 donk deja 34 35 an depi ben nou soti nan rejim bout di enben yo di li anvi tounen donk kèk pèsonalite nou te jwenn nan sosyete sivil la ou jwenn jounalis lejandè Liliane Pierre Paul jwenn Jean Monard Métellus Jacques Adler Jean Pierre genyen tou pèsonalite tankou Pierre Espérance te genyen Mèt Jedeon Jean e latriye pou n site kèk pèsonalite sa yo sèlman. Fòk nou di ou zanmi oditè, telespektatè, chè entènot, se te yon manifestasyon ki te dewoule de fason pasifik e bò kote lapolis yo te genyen de bon konpòteman jodi a puiske eh nan tout pakou manifestasyon an se sèlman nan zòn Dèlma 60 genyen kèk gaz lakrimojèn ki te tire lè foul la li menm li pat vle obtanpere pou l te fè devyasyon an nan Dèlma 60 Avèk tou lè yo te rive sou Channmas ebyen kote te genyen ebyen e anpil gaz lakrimojèn ak bal reyèl ak kout bal an kawoutchou ki te tire sou Channmas la nan moman te genyen ebyen anpil e militan politik sou Channmas la ki yo menm ebyen te anvi anvayi e espas la Channmas la yo menm tou Enben, lapolis te tire kout gaz lakrimojèn pandan yo menm yo t ap tire biswit leta, tire kout wòch sou lapolis ki li menm te riposte, enben li menm pou l te kapab mete lòd e se la manifestasyon an li menm li ta pral fini.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 Abyento.